Retounen sou chanèl la pou nou pale ou Èske telefòn w ap sèvi a, èske ou konnen etimoloji an grèk yo te etimologiya? Toutalè nou pral swiv ansanm avèk nou sou chanèl la, nou pral konnen definisyon telefòn e answit n ap konnen sa telefòn siyifi.

Paske nap sèvi avèk li, nou pa janm konnen ki sal simaye. Ok nap derape, jis avan nou derape nou pral ba ou non moun ki te envante telefòn nan, apre sa nou pral ba ou definisyon telefòn. Nou genyen non moun ki te envante telefòn sa, misye rele Alexander Graham Bell. Misye te envante telefòn sa. An 1876, misye te envante yon telefòn. Men telefòn li te envante a se telefòn tradisyonèl ki se telefòn a fil. Telefòn a fil lontan lè nou konn ap pale yo. E toutalè, nou pral ba ou moun ki te envante premyè telefòn pòtatif. Lè n ap pale w de pòtatif, n ap pale w de telefòn sa. Ok, n ap avanse. Nou gen mesye sa a ki rele Alexander Bill Graham nan. Nou pral ba ou nan ki ane misye fèt jiskavan. N ap fè yon ti biyografi de misye jiskavan nou ba ou definisyon telefòn. Mesye sa ki te rele Alexander Graham Bell la, misye te ne le 3 mas 1847 nan yon vil yo rele Edinburgh an Ekòs. Il ne va pas à l'école et en suit des cours chez lui. est devenu adulte, il travaille avec son père pou aprann son pou aprann o soud miyèt a pale. Sela ve di ke misye pa t al lekòl, misye travay avèk papa l pou l te aprann timoun ki pa konn pale vin devyen pou yo kapab pale. Misye te itilize, li te fè yon ti aparèy ki yo itilize pa yon sòt de antèn. Ti aparèy sa yo ka pale avèk yon peti distans. Lè yo pale de peti distans la, premye sa ta pral envante se ti aparèy la, kote yo kapab pale avèk yon peti de distans, yo mete ti aparèy sa yo kòm yon kas bloutouf pou ti moun ki pa ka pale, pou bèbè yo. Kan il saji yon moun pale, li pran vwa a, l transfòme l nan zòrèy soudè a, li soudè a, li menm, li tande sa lòt moun nan te vle di. Pou al rive pi lwen misye vin konpoze yon telefòn tradisyonèl, tradisyonèl la se telefòn ki a kab la, telefòn ka kab la, e sa nou konn di nou menm nan tan lontan se teleko, se teleko, men se misye ki te vini a premyè imaj, se misye menm ki vini, ki fè entèvansyon l, ki fè telefòn. Byenke li vin gen yon siksè, siksede ki se Martin Cooper, talè nou pral wè Martin Cooper ansanm avèk mwen ki li menm ki vin envante telefòn pòtatif ok nap avanse pou nou di w mo telefòn nan ki kote l soti lè nou pale de entimologi ya nou pale entimoloji avè di entimoloji dou vyen ti le mo telefòn ki kote mo telefòn soti. Pa dapre pwofesè Bill, si nou pa vle di konsa Alexander Graham Bill, nou ka di Bill, an 1867, 76, mo entimologi a telefòn nan te vini an 1809, Di Grèk ansyen. Le mo telefòn konpoze de de mo. Premyè mo a, nou pral wè l avè m ki se ansyen an n suiv avè m la a. Sa se Grèk la. Premyè mo a se tele, dezyèm mo a se phone. Ok? Nou genyen Tele, ki vle di lwen, avle di yon moun ki ap ale avèk yon long de distans, yon long de pakou. Nou genyen fòne, ki se vle di vwa oubyen son. Ok, sa se nan grèk la la li ekri. Nou genyen pati sa la, sa se to, m ap eple l pou nou nan grèk la, sa se to, sa se è, sa se lamda,

Epi, è. La, nou eple lang grèk la ba ou totalman, lang grèk la, nou eple l ba ou, n ap pran l ankò sitou, è, lambda, epsilon. Li vle di, lwen. Nou vini pou la, nou gen moun ki fè pati matematik yo konnen sa se fi, yo pwononse sa se fi, sa se omikwon, nou wèl tankou an YW men se Omicron, nou gen sa se li pwononse kòm ni men se n li sinifi, nou gen sa sinifi e, è, avèk di lè nou pale de è a, n ap ekri è a se konsa. È, sa se sa, sa a li menm se è. Fò ne. Ok? Fò ne, nou ta pran fò, fò ne. Fò ne. Se kòm sa. Ok? Nap pati. Nap pouswiv avèk etid la. Nap pouswiv. Nou genyen mesye sa a. Kisa telefòn nan la pou l fè? Se pou kominike antre e e pou difizye rapidman dèzenfòmasyon. Lèzòm di ventyèm syèk, a vle di se ventyèm syèk, a vle di telefòn nan te vin apari ventyèm syèk. Li dispose d'un extraordinaire.

Sela vle di ke vrèman definisyon le telefòn, definisyon le mo au téléphone, m te gentan wè definisyon mo telefòn nan, li se yon enstriman envante pa le pwofesè, kòm nou te di w, Bill se yon pwofesè li ye, li t ap montre timoun ki bèbè yo aprann pale. Ozetazini, avedi telefòn, tout konpayi telefòn ki genyen, YouTube, Instagram, depi se pati ki fè pati teknoloji, li apatyen avèk Ozetazini. Menm YouTube, konpayi sa se Ozetazini. Tout alè nou pral wè diferant ki genyen antre le telefòn, e latelefòn. Gen yon diferant antre li telefòn e latelefòn. N ap fin pousuiv, n ap fin dou sa epi pou nou ba ou diferant ki genyen antre le telefòn e latelefòn. Ok, enstriman envante pa le pwofesè Bill Ozetazini ki transmèt le son o lwen pa en aparèy telefòn nik. Tande, pa en aparèy telefòn nik.

Men diferans la se sa ki nan mond lan ki se aparèy la ki se enstriman an, sa se le téléphone. Men la telefòn se konpayi telefòn la. Nou te ka di estasyn telefònik. Sa vle di estasyn telefònik, estasyon men kote yo estasyone tout aparèy sa yo ki vin bay la telefòn. Egzanp, si nou ta ale Ozetazini, nou ta al vizite konpayi telefòn nan menm. Si kounye a nou fè yon apèl, konpayi a vle ba nou pase, li ba nou pase. Si l pa vle tou, l ka koupe apèl la. E lè w fè yon apèl ankò, moun k ap travay andedan sa a, si l vle tande sa w ap di a, l tande w. Si l vle ba l pase, l ba l pase. Si l pa vle ba l pase tou, la yo rele sa la telefòn, la stasyon. Avèk tout aparèy yo estasyone yon kote, sa se la telefòn. Menm jan nou te ka pran yon egzanp, le radyo, la radyo. Le radyo se vye bwat ki nan mòn lan kote w ap tande nouvèl la, ki transmèt, ki pase anlè a pa antèn satelit, yon entèn yo mete anlè a ke yo pa ka wè, ki kominike avèk bwat la, lè w fè l, li vin gen yon, egzakteman, li vin alimante avèk antèn yo rele, yon sòt de antèn satelit, ki anlè a ke yo pa ka wè, ki vin transpòte vwa a, pou li transfòme vwa a, sa vin fè ke ou kapab tande lè moun nan pale ansanm avèk ou. Sa vle di, pòtatif la, talè nou pral antre nan pòtatif la ansanm avèk ou pou nou kapab pi byen konprann pòtatif la. Sa vle di genyen diferant telefòn tradisyonèl ki se avèk fil la, telefòn yo konn itilize teleko Sa vle di, baz la, opalè a plase anba, epi gen yon fil ki pase anba, epi gen yon ekoutè ki anba, lè w pale, li vin repete vwa sa a. Sa fil tran, fil kab elektwonik sa a li transpòte pa kouran, yo itilize pou kouran pou li. Men, pò datif la se diferamman, li menm antèn pa l la, se yon sòt de antèn ou pa ka wè ki envizib, ki dan lspas. Sa te sa vle di ke se yon sòt dantèn yo mete anlè a, ki se vle di satelit, ki transfòme pawòl la. Se sa k fè w wè, paske l t ap enposib pou ta mache avèk yon telefòn ki gen bwat, ki gen fil ladan l. Li t ap enposib. Sa vle di, Nou gen Moun ki vin envante pwodaktis la kay li pa mal ap Pou sitwayen ki fè telefòn pòtatif la. Lè yo pale de telefòn pòtatif, Tout moun konnen telefòn pòtab, telefòn lè yo pale de pòtab se yon bagay ou pote sou ou. Sa vle di, n a ka pran egzanp, sa se pòtatif, m foure l nan pòch mwen. Men telefòn tradisyonèl la se yon gwo bwat li fèt menm jan avèk bwat Wi-Fi. Telefòn pòtatif la se yon telefòn nou kapab itilize pou pòch. Nou gen telefòn tradisyonèl ki fèt pa fil la, se yon bwat li ye, li tou enstale nan kay la. A vre di, genyen diferans antre bwatye pòtatif e tradisyonèl. Nou genyen pou sitwayen, alò vrèman sitwayen ki te vini avèk telefòn nan, se Bill. Se Bill, men dezyèm moun ki vin fè telefòn pòtatif la, aktyèlman se li menm yo vin bay jeneral Telefòn. Sela vle di ke misye se gran direktè jeneral nan mond Ozetazini pou telefòn. Menm lè lòt moun ta vin envante telefòn, men se sitwayen sa a. Sitwayen sa a rele Martin Martin Cooper. Martin Cooper aktyèlman misye gen 91 zan. Misye genyen 91 zan, se yon ti granmoun, li vin jeneral telefòn mobil Sa vle di li vin jeneral telefòn pòtatif. Misye, dat de nesans misye, misye fèt 26 desanm 1928, misye genyen 91 an. Sa vle di misye fin granmoun. Nan yon vil yo rele Chikago, nan Ozetazini. Nou gen nasyonalite misye, misye son ameriken. Nou gen misye, misye Demeran, lè nou pale de Demeran, kote l ap viv. Yon vil yo rele Dèlma. Nou genyen enstitisyon de teknoloji de Linwaz. Nou gen aktivite misye ki sa li ye? Li se yon envantè answit antreprenè. Lè nou pale de envantè antreprenè, a vle di an menm tan misye se yon envantè l ap envante epi li genyen de komès l ap antreprann. Nou genyen misye genyen konjwen li lè nou pale de konjwen ki se madanm ni ki rele Alèn Ari Alèn Ari sa se madanm Marten Koupè ki fabrike oubyen ki envante telefòn pòtatif yo rele telefòn san fil alò nou te ka di telefòn san fil. Ok, n ap avanse. Yo di, Martin Cooper, Lenvansyon premyè telefòn pòtab. On dwa lenvansyon di Motorola. Premyè telefòn misye te vin arive, m panse tout moun konnen telefòn sa yo, Motorola, ti telefòn Motorola yo. Misye ki premye, ki envante l. Telefòn pòtatif Motorola. Dina, tèks, an, Le premyè konbinezon Le telefòn pòtatif de listwa Lameriken Martin Cooper a vle di, tout a l ap vle soti nou Martin Cooper ne Chikago an 1928, issu des études an jeni elektwonik, an jeni elektrik, jis a lobsèvasyon de son doktora. Sa vle di misye jis li vin obsève jiskaske l vin yon doktè, lè y ap pale w de yon doktè, yon operatè vrèman nan koze telefòn. Menm lè misye aje gen 91 an ta parèt devan n la, sa pa vle di. Sil met linèt li nan yel la poul pa fon telefòn pòtatif ba ou. Sa vle di esperyans granmoun nan se nan tèt li li ye. Yo di aprè yn premyè eksperyans dans une entreprise de telecom, telekominikasyon, Ey in intèg Motorola. Misye vin entegre Motorola, Motorola vin entegre an 1954 pou devlope lè aparèy elektwonik pòtab. A vle di, nan 1954 misye vin vrèman Motorola vin vrèman ap pran su le mache.

Direktè a byen di, se nèg yo rele Martin Cooper. Se li ki vin jeneral direktè telefòn. Misye fè premye apèl la nan yon vil nan vil New York a son prensipal kouran Joel avèk yon zanmi l Corel li pase li pase apèl la li fè yon echanj dapèl aprè yo vin eseye apèl la yo wè tout bagay se yon fenomal li vin e telefòn pòtatif la li menm li vin devlope.

95 mil dola ameriken, 39 mil 95 mil dola ameriken, avèdi yo vin modifye tout pati sa yo an 1983, avèdi Motorola vin komèsyalize Ozetazini tout moun kapab itilize telefòn yo rele pòtatif la ki se nèg ki envante l la ki se Koupè Maten e nèg sa a aje 91 an. Nou te gentan bay tout detay sa yo, se li menm ki te vini avèk telefòn yo rele pòtatif ki se telefòn sa. Men pou byen di w, moun ki te vini avèk envansyon an, lè yo pale de envansyon, ki te envante telefòn nan, premyè moun ki te envante telefòn nan, Nou genyen nèg sa a ki se te Aleksander, paske se li menm ki te vini avèk li. E nou genyen Aleksander pou moun ki te pouswiv li ankò, li te rele Watson. N ap suiv avè m. Nou te genyen Watson.

fil la avan, telefòn fil la. Lè n pale de telefòn fil la, telefòn bwat la. Se avèk li yo te konekte an 1878, yo te konekte avèk telefòn. Men apre Mesye Koupè vin wè n ap gen nesesite telefòn pòtatif la, se pa lè ou nan lari, lè w rive lakay ou pou fè yon kout fil pou w rele yon moun. Men, yo itilize pòtatif la pou ni lè w lakay, ni lè w nan lari, a vle di pòtatif sa a li menm li vin pran nesans li a mesye sa a. Se la mo telefòn nan soti, nou te di mo telefòn nan nou pral tèmine. Mo telefòn nan premyèman m panse tout moun la nan ansyen grèk la li te fò li te tele. Li te konpoze de de mo, premyè mo a se tele, dezyèm mo a se fòne. Nou gen premyè mo a ki se lwen. Tele vle di lwen, sa vle di yon bagay ki dire lwen, ki vizye lwen. Nou gen fòne ki vle di vwa oubyen son. Lè m pale de vwa ou son, nou konn sa sa vle di. Lè m pale ansanm avèk yon moun, moun nan tande, li tande son, oubyen l ka tande son, l ka tande yon vwa.

Sela vle di ke telegraf telek ki se yon mwayen de kominikasyon an mas, sela vle di ke lè nou pale de mas, tout moun, lè ou voye yon mesaj, a lenstan menm, tout moun ou jwenn mesaj sa. E nou te kapab di radyo se yon mwayen de kominikasyon an mas, lè nou pale de an mas, Tout moun on mesaj ap pase tout moun ap tande mesaj la a l'instant menm. Ebyen nèg yo te rele Guy a ki te siksè ki te siksè de Alexander Bill la misye te vini avèk mwayen kominikasyon telegraf telèks telegraf telèks sèlavèdike yon mwayen de kominikasyon trè elve Kominike an mas pou ekri dè dè dè se pito an mas dè lèt an mas dè mesaj a lenstan menm an mas sela vle di an mas m si m voye yon mesaj sou enstriman sa a m gen ou menm ou menm menm w ap jwenn li alenstan mwen menm m ap jwenn li alenstan yon lòt moun ap jwenn li alenstan sa vle di an mas Mwayen de kominikasyon an mas la, nou ta pran televizyon tou, televizyon se prèske menm pati a, pou nou wè tele, epi nou wè vizyon. Tele, vizyon, tele, nou gentan konnen tele se lwen, vizyon, sa vle di se yon bagay ou vi. Se yon bagay nou kapab wè alè lè moun yo pale de Leimi, se yon bagay m ka gade avèk de zye m, mòd jan moun yo konn di a, de zye mwen wè li. Sa vle di vizyon an se yon bagay ou wè, se yon bagay k ap pase nan ekran an epi ou wè l. Sa re, televi, televizyon, tout pati enstriman sa yo, tout pati chèn sa yo, yo pa chita lòt kote mezanmi, yo chita Ozetazini. E Facebook gen yon bagay nan Facebook nou pa konprann gen yon bagay nan WhatsApp nou pa konprann depi se rezo sosyo yo nan andan konpayi a gen yon kat memwa ki anrejistre tout sa w di se sa k fè si genyen bon leta Ayiti on egzanp yo ta fon rechèch yon moun k ap tiye moun. y ale nan konpayi a, epi yo ta yo ta fout pèmisyon ale Ozetazini, y ap bay a ki lè w te fè apèl pou pral touye moun nan, e a ki lè moun nan te resevwa apèl la. Gen yon bagay toujou nan Facebook, menm lè w siprime foto, yon foto oubyen w te gen dwa mete yon foto sou Facebook ou pa renmen l, ou ou ou konprann ou siprime l. San pou kache, apre 2 a 3 zan, oubyen 1 an, Facebook ap tounen foto sa a bak ba ou. L ap di w sa se souvni ou te lage tèl dat tèl dat, èske ou vle pataje l avèk zanmi w yo ankò? Si w pa vle, ou kite l pèsonèlman, ou pa pataje l. Kounya ou p ap wè l nan paj ou a. Men depi w pataje l a lòt zanmi w yo, ebyen li pral vin rete anba paj ou a ankò, tout lòt zanmi w yo ap toujou rete. Ou konprann? Sela vle di ke Facebook la, kat memwa sa yo genyen an, se yon kat memwa de sèvo, se yon konpitè, li kapte tout sa k genyen nèt nèt nèt nèt. Li e youn nan rezon men moun k ap lage foto yo, wap tande sa, moun k ap lage foto kò yo sou Facebook, yon lè Facebook ap tounen nou apèl la, menm lè nou siprime'l la, lap tounen nou foto ankò. Ni WhatsApp, ni Facebook se youn de kominikasyon pou nou fè anpil prekosyon, anpil entèlijans e nou mal itilize yo, gen anpil moun ki mal itilize telefòn nan, li itilize pou l fè vye zak, telefòn nan pa la pou ou itilize pou fè zak sa, mal itilize, si w gen yon zanmi ou pa t tande vwa li, ou rele l pou w kapab konn kòman l ye, moun yo mal itilize telefòn nan y ap lage de seri imaj, nenpòt sa moun nan ap fè li lage l sou Facebook, men sa l te fè, men sa l pa t fè, mezanmi kite m di nou yon bagay m pral tèmine, Piga nou fè bagay sa ankò. Paske, pou ki rezon? Moun nan ap manje, li di m, Men ki jan m te manje maten an. Moun nan ap fè sa. Tout bagay sa yo anrejistre nan latelefòn. Lè nou pale de latelefòn, nou pale li anrejistre nan konpayi a, nan estachenn telefònik, li la. Tout bagay sa yo la pou ou menm ou ta vle vizite Ozetazini, lè ou vizite Ozetazini wap jwenn tout bagay sa yo. E nou ba ou kiyès ki vi Jeneral Direktè Kominikasyon. Jeneral Direktè Kominikasyon telefòn nan rele Martin Martin Coupet. Ti granmoun sa genyen 91 an. Aktyèlman m pa konnen èske misye ap viv toujou oubyen èske l la toujou.